Anpil Ayisyen la nan sitiyasyon konplike kote y ap reflechi sou zafè imigrasyon, ti mesye glas yo k ap frape trè seryezman, gen anpil update, gen anpil mizajou pa rapò ak desizyon k ap pran la a. Pa egzanp, m t ap li talè yon tweet kote Homeland Security ki pale de Paske telman gen kritik pa rapò ak sitwayen ameriken, y ap arete nan lari, kote yo di non, li fo, yo di pa gen pèsòn, jisteman, kòm si yo ap atake, depi moun nan se sitwayen ameriken. Tout fwa yo egzije sou se sitizen, Fò w toujou mache pare pou w kapab a pwouve ke w se Ameriken. A di toujou mache a ti bagay ou pa gen pwoblèm. Donk gen desizyon ki pran, pa bliye genyen plis pase 70 peyi, m kwè 75 peyi donk Ayiti ladan l, kote ke peyi sa yo, enben Ayisyen pap kapab. Eee oubyen kali elijib pou yo venn gen rezidans. Nou bezwen plis detay pou n konprann sa pi klè. Epi kestyon tps lan, pa bliye te bay sa nan tribinal jiska prezan, gen posibilite yon ekstansyon jan m te di l yè, si m pa, si pou m te repete pawòl mèt Frandley Denis Julien, men nou gen avèk nou an liy lan mèt Frandley Denis Julien ki pral di nou plis. Mèt Julien, bonswa e byenveni, kòman nou ye frè? Bonswa TT, bonswa tout oditris, tout oditè, nap kenbe rèd e ou menm? Ebyen gras a Dye nap kenbe, nap swiv aktyalite a, kòman sa ye bò kote ou? Chen nap kenbe, chak jou konnen son lit e nèg yo ap chanje bagay yo sou nou chak jou, nou oblije ap kenbe tou, nap enfòme pou nou enfòme kominote a pou yo konnen sa kap pase, pou nou konnen kòman nap reponn. An tou ka mèsi pou travay sa paske m swiv ou ou toujou pote ti mizajou eksplike bon se vre pafwa moun yo pa toujou konprann tout bagay yo menm toujou wap pran le swen pou eksplike rapidman se ki dènyè revolisyon t gen nan sitiyasyon imigrasyon pa bò isi jodi a la. Bon mon chè dènyè nouvèl la gen pou wè avèk travel ban ke misye mete a alò kisa kisa bay la e sè ke yo sot son lis e yè maten kote ke nèg yo di ke gen resòtisan de 75 peyi e pami lèkèl Ayiti, la Risi, Jamayik, yon pakèt peyi nan e un peu partou majorite peyi nwa, ispanik e yo di ke moun sa yo, yo deside kanpe yo pap ba yo rezidans si yo deyò ok, son desizyon ki touche moun ki deyò sèlman, yo p ap ba yo rezidans, kèlkeswa moun ki aplike pou yo a, pa gen eksepsyon nan sila a, jiskaske yo ta va re-evalye sistèm nan pou yo konnen èske yo ap retounen sou desizyon yo, y ap rekòmanse fè sa kòmsi ba moun yo rezidans oubyen èske y ap kenbe 75 peyi sa nan lis la, èske y ap retire nan peyi oubyen èske y ap ogmante yo. Ki sa bagay la ye? Se ke yo di ke, anfen gouvènman an di ke moun sa yo, pou ki sa, sou ki kritè yo chwazi peyi sa yo, se sou kritè ke resòtisan moun sa yo lè yo vin Ozetazini yo pral vin sou kont leta vin rantre nan pwogram sosyo yo tankou food stamp, tankou Medicaid jan de bagay sa yo ou imajine w ke yo mete Lawisi nan lis sa a e evidaman sa se t on chòk li te ye paske s on desizyon ke oken moun pa te wè dotan ke 75 peyi li afekte. e evidaman pral gen litij nan tribinal yo sou li, n ap tann litij la, paske jeneralman gouvènman an konn, yo konn kite l pase lè l mete sekirite nasyonal, paske sekirite se yon bagay ke gouvènman federal la genyen pou li e kòm prewogativ pou asire sekirite popilasyon an, donk lè l itilize sekirite menm kòm pretèks yo kite l ale. Men fwa sa a m p ap ba w manti, desizyon sa a se yon desizyon ki ilegal e m pral di w poukisa. Lè w di ke ou p ap bay moun rezidans paske yo pral vin sou kont Leta, premye bagay la se ke yon moun ki rantre avèk rezidans Ozetazini li pa elijib pou pwogram sa yo toutan l poko gen senkan nan peyi a. e oubyen toutan l pa vin sitwayen ameriken. Sa se yonn. Dezyèmman, objektif ke nèg yo ap swadizan pousuiv atravè desizyon sa a, se yon objektif ke lalwa te deja pousuiv atravè sa yo rele affidavit of support la. Affidavit of support la, lè ou bay yon moun affidavit of support pou rantre l Ozetazini, li deja di ke si moun nan al pran nan pwogram sosyo sa yo, leta ka mande w pou remèt pou remèt lajan an e donk e vreman e lè ou gade m konnen ke litij yo pral vini nan tribinal yo e li pral difisil pou administrasyon an jistifye desizyon sa a. Sa se premye desizyon an ki donk ki afekte Ayiti yon fwa de plis e pa bliye ke Ayiti gen yon travel ban sou li deja pou viza e non-imigran, viza vizitè. Donk sa a pou m klase l pou moun yo, dènye sa a se n ap pale de viza e de rezidans. Ou konnen te gen nan jounalis ki te gen konfizyon paske ba la rele viza de rezidans, rezidans lan rele viza de rezidans men an anglè se immigrant visa, gen nèg yo te wè immigrant visa yo panse se viza vizitè. Donk, men li afekte sèlman moun ki andeyò, moun k ap pran rezidans andeyò. Talè, talè, talè, talè. Mèt Julien, fon pa ale vit sou sa, paske dayè pou tèt sa m rele w menm. Fon ti eksplike moun yo, menm jan w te eksplike sa nan videyo w te fè a, eksplike moun yo Kisa bagay lan ye dirèkteman? Sa vle di kisa? Eske yon moun ou ka aplike pou rezidans padon an deyò dèzetazini? Kisa? M pa fin konprann, pran ti tan w pou eksplike nou klè kisa bagay lan ye dirèkteman. Ok.
So, sa nèg yo di se ke yo sòti yon desizyon la a ki di ke apati de 21 janvye yo p ap bay rezidans ankò a moun ki sòti nan 75 peyi ki afekte yo sou baz ke m sot di talè. Sepandan sa vle di ke yon moun ki sitwayen jodi a la oubyen ou rezidan, si w gon fanmi ke ki an Ayiti ou bezwen aplike pou li, ou ka fè aplikasyon an, y ap resevwa aplikasyon an, men toutan desizyon sa kenbe, Yo p ap apwouve l.
yo p ap apwouve l, yo p ap bay moun nan rezidans lan. Rete. Mentenan, yon moun ki deja rezidan, mwen gen moun k ap poze m kesyon, yon moun ki deja gen rezidans, sa pa afekte w ditou, moun k ape renouvle rezidans yo, sa pa afekte w ditou, yon moun k ap fè rezidans anndan Etazini tou, sa pa, sa pa afekte w ditou. Ou wè? Oh, sa enpòtan. E, ou wè. Mentnan, lòt bagay ke yo di tou, se ke yo pral, menm pou moun sa yo ki deyò a, ke yo poko ap apwouve rezidans lan pou yo ba w rezidans lan, e y ap kontinye pwograme randevou entèvyou yo pou moun sa yo. Donk, an nou di ke ou ta gen yon moun ou lakòt te aplike pou li, kounye a, yo voye yon lèt pou ou, yo di ou ke kòm se Bahamas k ap trete dosye ayisyen yo kounye a, yo ka di ou ke nou envite ou menm ak moun nan nan yon entèvyou Bahamas. Donk, kisa k pral pase? Yo pral gade pou wè èske moun nan pa gen de kondisyon delijibilite ke l pa satisfè Kondisyon d'elijibilite, pa egzanp, èske moun nan gen krim ke l te fè ki fè ke li pa admisib Ozetazini? Èske moun nan pat Ozetazini deja yo depòte l epi lè pou l ta retounen an poko pase? E èske maryaj sa nap vin di m ke se bon maryaj nou gen an, èske nou arive pwouve ofisye a ke se on bon maryaj ke nou fè? Rete. Donk tout sa yo, yo pral nan entèvyou ke yap pwograme pou Ayisyen avèk tout lòt moun nan 75 peyi yo, yo pral gade tout aspè sa yo, si yo ta wè moun nan tonbe nan youn nan aspè sa yo, y ap dinay de rezidans lan. Men si kounye a, yo ta wè tout aspè yo tcheke e ke moun nan pa tonbe nan kenn lòt aspè, se sèl desizyon sa a ki kenbe l, lè sa a y ap di w ok, nou pa ka ban w yon desizyon kounye a. Lè desizyon Trump pran sou kesyon sa a sa va leve, n ap rele w pou nou di w ki desizyon nou pran nan rezidans la. Rete.
Gen, Doktè Peter di m, m kwè w te pale de sa, e si kounye a nou ta aplike avan 21 janvye ki se dat limit l ap antre nan aplikasyon an? O, li va fè okenn diferans, e paske apati de 21 janvye, yo pap emèt okenn okenn rezidans. Ou wè sa m di w? Donk, menm si ou te aplike avan 21 janvye, e yo menm di ke nan moman n ap pale la a, si yon moun te gen tan gen rezidans nan men w, yo rekòmande w rapidman kouri rantre avè l, e si yo te gen tan enprime rezidans lan pou ou yo pa baw li yo pap baw li. Talè talè repran pati sa. Sa di si pandan wap pale avèm la donk si yon moun gen rezidans nan menl li andeyò etazini ou ta sigjere ke li rantre etazini e sa ou dim? Si son moun ki fèk gen rezidans. Ki fèk gen an. Yeah.
Sa di li dwe tou pwofite rantre avan dat 21 an. Andan avan 21 an. Sil fèk gen an. Sil fèk gen an.
Ehe. Ba yo melanje wi la. Rete. Gon lòt ba ou di li chape m. Wi. De tout fason. Ba yo melanje. E pou kestyon tps la la gen espwa? Tps gen espwa m pral di w pou ki sa. Gen de litij an patikilye. Gen de bagay ki devan tribinal yo. Se sa k te pase semèn dènyè nan Washington DC, kote ke jij la di ke l ap bay desizyon li anvan mwa a fini. E la a, jij la t ap pale avèk moun yo, li montre gouvènman an klèman ke desizyon an, jan yo te pran l lan, li vyole lalwa. Lwa li vyole a se yon lwa kreye Administrative Procedures Act, Donk jij la te trè klè, li montre, li siyale kote l prale, li di ke gouvènman an pa respekte lwa a, gouvènman an bay manti a tribinal la, donk jij la te gentan anonse ke li pral kanpe desizyon ke gouvènman an pran pou kanpe tps, fèmen tps pou ayisyen le 3 fevriye. Mentenan ou konnen ke lè jij la pran desizyon sa, gouvènman an pral fè apèl, E lè sa a, nou pa konn pou konbyen tan n ap gen tps la odela de 3 fevriye. Nou pa konn tou ki desizyon tribinal apèl pral pran. Jeneralman, ki sa gouvènman sa a fè lè li pèdi nan tribinal premyè enstans? Enben, ki sa l fè? Li fè apèl epi pandan l fin fè apèl la li monte nan Kou Siprèm nan, li di Kou Siprèm nan, m ap mande w pou w di pou mwen ke pandan tribinal dapèl ap travay sou dosye a m ka depòte moun yo. Donk se sa ke gouvènman an e te fè nan ka de Venezuela e nou panse ke se de yon desizyon konsa l pral ye, men nou pa konnen si Kou Siprèm nan ap aksepte rekou w la, ni si Kou Siprèm nan ap dakò ke pandan apèl la, si gouvènman an fè apèl, e ke gouvènman an ka depòte moun. Donk nou poko konnen pou sa. Dezyèm ka ki gen ankò, gon ka e nan semèn sa ki te devan tribinal nan nò, o nò de Kalifòni, e ka sa li menm se devan kou dapèl ke l ye, e sa yo t ap fè de manyè e jeneral, se yo t ap fè agiman pou ke kes la retounen devan kou siprèm nan. Donk ke sa li menm, dezyèm kas ti pyè sa pou Ayisyen e Venezyelyen, li pral retounen devan Kou Siprèm nan e a se moman la Kou Siprèm nan ap pran desizyon final li. M pale avèk avoka ekip ki te nan bagay sa a, yo menm tou yo trè konfyan ke e jan dosye a prezante a nou gon bon chans pou nou ka gen viktwa.
Nou gon bon chans pou nou kapab gen viktwa. Antouka, mèsi pou ti klarifikasyon an. Bon, jiska prezan gen moun ki di TT, dosye kestyon rezidans la gen ti konfizyon jiska prezan. M pa kwè gen twòp konfizyon. Men se pa rapò a kestyon deyò epi anndan peyi a pou kestyon rezidans la gen moun ki jiska prezan gen pa fin twò konprann kisa sa vle di an reyalite. Men, sa ki sèten, sè ke si moun nan se isi l ap viv, li pa gen pwoblèm pou ni al aplike, ni pou renouvle, ni jwenn rezidans li kòrèkteman. Men, si l andeyò a, deyò peyi a, l ap difisil. Alò, te al gon ti, gon ti, gon ti bemòl pou m pote la. Pa bliye tou ke te gon desizyon ke Trump pran ki di ke pou peyi ki sou travel ban yo, e aplikasyon ki fèt pou resòtisan peyi sa yo anndan Etazini, aktyèlman gon poz nan yo tou. Wè se vre wi. Sa vle di ke yon ayisyen ki aplike pou tps anndan etazini jodi a tou yo poko ap baw rezidans lan jiskaske yo leve desizyon ke yo pran an gon desizyon yo pran anndan tou nan tout aplikasyon ke yo bloke yo Rete. gen nan yo yo gen nan yo pou ayisyen ki ki pa bloke se N 600 la N 600 la se aplikasyon pou w ka obtenu certificat de citizenship la de sitwayènte a Se pa aplikasyon lè w ap aplike pou vin sitwayen non. Se yon aplikasyon kote ke jeneralman se de ti, se de moun ke pandan w piti, le fèt ke paran w se sitwayen ou vin, ou vin akeri sitwayènte a. Donk lè sa ki sa w fè, ou aplike pou yo ba w yon dokiman ki di ke ou se yon sitwayen ke w ye men se pa aplike w ap aplike pou sitwayènte. Answit dezyèm dokiman ke yo pa kanpe kounye a la tou pou ayisyen se kat travay pou moun ki sou azil yo. Wi se vre. Donk yon moun ki fè azil kap aplike pou kat travay yap baw kat travay la yo pap kanpel. Non, repran sa paske sa son soulajans li ye wi e m te sinyale sa men m byen kontan ou vini sou li. Sa vle di moun ki anba azil yo la gen gen espwa ke yo kòmanse jwenn kat travay yo. Yo pap kanpel. Wi absoliman, absoliman.
Ayayay antouka mèsi wi men jan bagay yo ye la se di yo di nou kite peyi a yo pa yo pa ban nou ba yo pa fasil ba yo pa fasil gadon 4 lane mesye 4 lane boulvès wi antouka mèsi anpil mèt Julien bon travay m swete ou kenbe la anpil lanmou ak respè pou ou salitasyon a ton papa mèsi kenbe la mèsi anpil ok frè ou menm tou mèsi anpil anfò